Frè m ak sè m yo bonjour! Nou kontan pou nou retwouve w ankò nan lide pou n kontinye seri nou an sou evanjelizasyon. Nou gentan wè plizyè tematik, plizyè aspè nan kesyon evanjelizasyon an. Jodi an nou ap ouvri yon lòt chapitre, nou sitou pral Kòmanse gade pwofil moun k ap evanjelize yo, en, pwofil evanjelizatè w yo. Ki pwofil moun sa yo? Ki karakteristik yo? Ki santiman ki dwe anime yo? E sitou, ki konesans ke yo dwe genyen nan k ap trè itil yo nan travay evanjelizasyon an? Alò nou te pale de mesaj lan, nou pale de nesesite l, nou pale de strateji e metòd, pwosede pou nou evanjelize. Mentnan nou ap fè yon ti fokis sou moun ki ap evanjelize yo, moun k ap prezante mesaj yo. Ki pwofil moun sa yo? Nou dwe di w, zanmi ki ap tande, Evanjelizasyon se yon devwa kolektif de Legliz lan, men tou se yon responsabilite pou chak kretyen. Nan sans sa a, kòm li se responsablite tout moun pou yo anonse bòn nouvèl Jezikri a a lòt moun e tout kwayan, tout pèsòn sove, pou yo fè sa. Pa gen yon kalifikasyon spesyal ki rekizen, ou pa ka di moun nan pou al evanjelize fòk ou te tèl bagay, non, pa gen de kalifikasyon spesyal, si se nè ke moun nan dwe yon pitit Bondye par la fwa an Jezikri. Donk, dèke mwen se yon pitit Bondye pa lafwa an Jezikri, dèke mwen se yon kretyen oubyen yon kwayan, ebyen, mwen kapab, se menm yon devwa pou ke m al preche levanjil lan ozotre. Donk, si gen yon kritè, yon kalite ki endispansab, Pou m evanjelize, se ke fòk mwen menm m se yon moun ki evanjelize, ke yo te evanjelize, ki sove, ki aksepte mesaj lan. Pa bliye Bib lan di a tout moun ki resevwa Jezikri, li ba yo pouvwa pou yo vin pitit Bondye. Nou pitit Bondye pa lafwa an Jezikri,

Moun ki resevwa Jezikri yo, li ba yo pouvwa pou yo vin pitit Bondye. Sa vle di, moun ki pa resevwa l yo, yo menm yo pa genyen se pouvwa a, yo pa genyen kapasite sa a pou yo vin pitit Bondye. Gen tèks ki di nou, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Galat 3, vèsè 26, 27. Donk, Se patènite sa a en ki gen lyen avèk sali, se lòske w vin pitit Bondye an Jezi Kri. Men, nou tout se kreyati Bondye, d'une manière générale, nou kreye a l'image de Dieu, men lòm dechu, lòm dezobeyi Bondye, dezòmè, pou w vin pitit Bondye en nan sans sali an, fòk w aksepte Jezi Kri kòm Senyè e Sovè. Jan nou di an, Tout nouvo konvèti, menm jan avèk fanm samaritèn nan, ebyen, yo kapab e yo menm dwe temwanye de rankont yo avèk Jezikri. Nou raple nou fanm samaritèn nan, Jezi fin pale avèk li, Jan chapitre 4 vèsè 28 a 30, Ebyen, dèke fam nan l touche pa mesaj Jezikri an, li kouri ale nan vil li an, l al pwoklame, men l jwenn yon nonm ki di l tout sa l fè, Èske se pa Mesi a? Donk, nou wè, yon moun kapab fèk konvèti epi l al pale de Bondye, l al temwanye de sa Jezikri fè pou li, de kòman Jezikri touche lavi l. Sepandan, frè m ak sè m yo, pou w kapab mennen abyen pwosesis evanjelizasyon an yon fason ki efikas, kwayan yo, yo dwe devlope de kalite, yo dwe genyen de konpetans. Se vre, tout moun kapab pale de Bondye, tout moun kapab evanjelize, men si w vle fè l de manyè pli efikas, kan m di tout moun, tout moun ki kretyen, tout kretyen kapab fè sa. Men si ou vle fè sa de manyè plis efikas, ebyen w ap dwe devlope sèten kalite e konpetans ke nou rezime nan pwen sa yo, genyen de konesans ki nesesè, gen yon mòd de vi ke ou dwe genyen ki an adekwasyon avèk mesaj lan, E gen kèk santiman ki dwe anime w. Gen de santiman ke w dwe genyen si w son moun k ap evanjelize. E se sa nou pral wè nan kèlke zentèvansyon. Dabò, n ap kòmanse avèk nesesite pou kèk konesans ke w dwe genyen kòm yon moun k ap evanjelize. Paske se trè enpòtan hein. La konesans hein. La konesans d'une manyè jeneral li endispansab e nan tout domèn. Nan tout domèn la konesans li endispansab. Se byen malere gen moun ki pati an gè kont la konesans. Men, Labib lan, li konseye nou, li ankouraje nou pou nou chèche lasyans, pou nou chèche lakonesans, paske lakonesans se yon bagay ki nesesè nan tout domèn. Fot de konesans, la n ap pale de konesans espirityèl, konesans Pawòl Bondye, Bib lan di pèp lan peri. Donk linyorans li koute tèlman chè, li mennen tèlman a la ruin e a la pèdisyon, yon moun dwe pwomouvwa la konesans. Alò, wi jan nou di an, la konesans li endispansab nan tout domèn, menm pou le sali! Bib lan di fò nou gen konesans. W ap raple w jan chapit 17, vèsè 3, li di, Or, la vi etènèl, sè kil te konès, twa, le sèl vrè Dye, e seli ke ti a anvwaye, Jezikri. Donk, Jezikri di, la vi etènèl lan, enben, li baze sou yon konesans, sè la konesans de Dye. Pou gen la vi etènèl, la vi etènèl lan fò w konnen Bondye e fò w konnen Jezikri.

Men, lafwa a, li sòti nan konesans ke w genyen de pawòl Bondye an, paske lafwa a, l sòti nan sa w tande an, e sa w tande an sòti nan pawòl Bondye. Romen chapitre 10 vèsè 14 a 17. Brèf, nou te vle eksplike ke konesans li enpòtan nan tout domèn e menm pou le sali, fò w gen konesans de Dye, fò w gen yon konesans ki pou pèmèt ke w gen lafwa. Ebyen, se konsa, pou yon moun evanjelize yon fason ki efikas, li gen bezwen tou sèten konesans. Nou va wè ke li bezwen de konesans alafwa de Sent Zekriti, li bezwen egalman de konesans de la kilti, nou va wè kilti biblik lan, men tou kilti entèlokitè l yo, kilti moun ke l ap evanjelize yo, anplis de kilti pa l li menm. E li bezwen tou konnen de teknik de kominikasyon, paske, anfèt, evanjelizasyon se yon kominikasyon, se la kominikasyon de la bòn nouvèl. Se sitou en sa ke nou pral gade ansanm nan chapit sa a, e n ap kòmanse, n ap lanse avèk konesans des Écritures. Bon, nou gen tan konnen se yon evidans, frè m ak sè m yo. Pou nou gen ganye dè nanm a Jezikri en, li egzije pou nou anplwaye lepe de lespri, sètadi la pawòl de Dye. Efezyen chapitre 6 vèsè 17. Donk pèsòn pa kapab pwoklame yon mesaj si l pa konnen sa mesaj la ye, ki sa mesaj la di. Donk si m pral pwoklame la bòn nouvèl, omwen fò m konnen ki sa k bòn nouvèl ke m pral pote ale a. Plis spesifikman, yon moun ki ap evanjelize, Nou wè ke li dwe gen yon konesans biblik sou twa eleman esansyèl lòske nou ta prezante kontni esansyèl mesaj evanjelizasyon an. Moun nan dwe gen yon konesans sou Jezikri, paske nan evanjelizasyon an esansyèlman w ap prezante Jezikri, patikilyèman lanmò l ak rezirèksyon li. W ap prezante don sali an, le salut, Ki yo ke, ke Jezikri ofri pa mwayen sakrifis Li an. E twazyèmman, yon apèl a la desizyon, w ap mande oditè w lan pou li pran yon desizyon pa rapò a mesaj ke l tande an, desizyon sa a li kapab eksprime an dè tèm tèlke l ap mete lafwa nan Jezikri, Se repentir oubyen se convertir. Donk, yon moun ki pral evanjelize, fò l gen de konesans biblik sou eleman esansyèl sa yo. Men, malerezman, sa pa sifi. Sa pa sifi paske nan echanj ke w pral genyen avèk non-kwayan yo, avèk moun ke w pral evanjelize yo, Echanj yo pap toujou limite avèk sa ou menm ou vin eksplike yo a. Se vre ou vini ou menm pou prezante yo la pèsòn de Jezikri, son èvr redanmtris, ou vini pou pale yo de sali ke Jezikri ofri pa mwayen lanmò l lan a moun ki kwè, e ou vin mande yo pou yo pran yon desizyon pa rapò a mesaj sa a, asavwa, pou yo repentir, pou yo konvètir, pou yo kwè nan Jezikri. Men yo menm yo pral genyen de kesyon y ap poze w. Donk trè souvan, entèlokitè w yo, moun ke w ap pale, w ap kominike le mesaj levanjil lan, yo menm tou y ap poze de kesyon sou lafwa kretyèn. Yo kapab menm soulve pafwa de objeksyon Paske tout moun yo pap annik di w byenvini m dakò avè w tout sa w di an se vre. Gen moun ki gen dwa gen tout bòn volonte men k ap chèche konprann pi plis. Gen aspè ke l pa metrize l ta renmen w eksplike l sa fè l konprann sa k pa klè pou li. Se konsa mè byeneme. moun ki ap evanjelize an, li dwe etidye Pawòl Bondye an byen yon fason pou l kapab reponn a entèlokitè w yo, pou l kapab aplike, gen posiblite pou l aplike pawòl lan nan diferant sitiyasyon k kapab prezante a li menm. Se konsa nou konstate, avan ke Jezikri te voye premye disip li yo an misyon, nou wè ke Jezikri te pran tan pou l te byen anseye yo e antrene yo tou. Se enpòtan wi pou n suiv modèl Mèt la. Jezikri li menm ki se Bondye an, disip li yo avè li, anvan l voye yo an misyon, li pase yon bon nonbre de tan l ap ansenye yo. pa sèlman ansenye yo teyorikman, men li antrene yo paske li mache avèk yo, li mache al evanjelize avèk yo, e palasuit li pral voye yo menm pou y ale poukont yo. Sa vle di, anvan Jezikri te mouri, resisite, monte nan syèl la pou l kite tè a, li te asire l ke disip li yo te gentan byen fòme teyorikman men tou yo te gentan pratikman prè pou yo egzèse ministè evanjelizasyon. Donk, nonsèlman nou wè nesesite fòmasyon an, fòmasyon teyorik e pratik pou disip yo nan egzanp menm Jezikri ban nou an, men nou wè l tou nan legliz primitiv. Nou wè ke Legliz primitiv, Kris te òdone disip yo pou yo menm yo ale ansenye lòt disip a lè tou. Menm jan li menm li te fè l pou yo, li mande premye kretyen yo pou yo fè sa pou tout lòt nouvo konvèti. E nou raple nou Matye chapitre 28 vèsè 19 a 20. Lè Kris fin di moun yo disip yo 1 Ale, fèt de tout lè nasyon dè disip, nou va batize yo nan non Papa a, Pitit la ak Lespri Sen an. Li ajoute pou l di yo, E apre, anseye yo tout sa mwen menm mwen te preskri nou. Sa vle di, n ap gen pou n anseye yo, Kòman pou yo evanjelize, n ap gen pou n di yo al evanjelize tou menm jan mwen menm mwen preskri nou pou n evanjelize. Men sa ki enpòtan, nou wè Kris mete aksan sou lefètke nou dwe anseye yo, wi frè m ak sè m yo, volonte Bondye pou moun sou tè a jodi an li kapab rezime an de bagay. Nou li nan 1 Timote 2 vèsè 3 e 4 ki di nou, Sela è bon e agreyab devan Dye nòtre Sovè ki ve ke tou lèzòm swa sove e parvyèn a la konesans de laverite. Donk, ki sa Bondye dezire, ki sa Bondye vle pou nou sou tè a? Enben, de bagay. Bondye vle ke tout moun sove e l vle pou moun gen konesans verite a. Wi, men yon rezime de de bagay ki se volonte Bondye pou lòm sou tè a, Bondye vle pou tout moun sove e l vle pou tout moun gen konesans verite a. Kòman moun yo ap rive sove? Se pa levanjelizasyon, se fò n al preche yo mesaj lan. Kòman moun ap rive gen konesans verite an? Se pa lansèyman, se pou n anseye yo. E se konsa nou wè, ansèyman te yon aktivite primòdyal nan legliz primitiv. Wi, Bib lan di nou kretyen primitif yo, yo te pèsevere nan lansèyman dè apotre, dan la kominyon fratènèl, dan la fraksyon di pen e dan lè priyè. Imajine ke kretyen primitif yo, menm jan Kris te di sa, enben, yo te pèsevere dan lansèyman dè apotre, dan la kominyon fratènèl, dan la fraksyon di pen e dan lè priyè. Nou dwe remake ke lansèyman vini anvan. Se pa pou san rezon. Non sèlman nou wè lansèyman se li k youn nan rekòmandasyon dirèk yo pi youn nan gwo kòmandman yo. Youn nan volonte prensipal Bondye pou moun sou tè a se konnen. Men, li enpòtan pou l vini anvan paske si pa gen ansèyman, rès bagay yo ap mal pase. Donk, tout lavi kretyèn riske mal pase si kretyen an pa gen bon ansèyman. Donk ansèyman an primòdyal anske li deja gen yon wòl de premye plan, yon wòl preponderan nan rekòmandasyon Jezikri an. Men anplis de sela, se gras a ansèyman an lòt bagay yo vin posib. Pa p ka gen yon bòn kominyon fratènèl antre de kretyen si kretyen yo pa konprann lapawòl de Dye, si yo pa byen fòme. Yo p ap kapab byen patisipe nan fraksyon pen an nan sentsèn, yo p ap kapab priye byen si yo pa konprann lapawòl de Dye, mè byeneme. Se poutèt sa nou wè ke, ebyen, legliz primitiv te fè de ansèyman prensipal aktivite yo, antouka youn nan prensipal aktivite yo.

E ansenye, kapasite pou ansenye, se youn nan aptitid yon lidè kretyen dwe genyen. Bib la di si yon moun aspire pou l vin dirijan legliz, se yon bagay ki byen. Men, nan tout bagay moun ki aspire pou l vin dirijan legliz la dwe genyen, youn nan bagay yo fò l apt a ansenye. Fò l gen kapasite pou l refite lè kontradiktè. Donk se avèk rezon, si nou wè youn nan kòmandman esansyèl legliz lan, youn nan travay kretyen yo gen pou yo fè, se evanjelize moun ki pèdi yo e se ansenye moun ki sove yo, yon fason pou tout moun ka sove e pou tout moun ka gen konesans de laverite, ebyen, Bondye pa kite legliz lan konsa pou kont li hein, li ba li des dons. Donk kòm nou wè frèm ak sèm yo, notre Seigneur Jésus Christ li ekipe legliz li an poul akonpli èv li. Se byen regretab len jodi an nou kapab konstate lòd Kris lan, plan Kris lan yo pa toujou swiv li. Nan anpil legliz lokal, de priyorite Jezikri yo, de priyorite Senyè lan, asavwa, ansenye lè pèsòn sove e evanjelize lè pèsòn non sove, bagay sa yo relege a laryè plan. Ki sa yo priyorize nan legliz lan trè souvan? Se dè aktivite akseswa, de bagay ki pa. fonsyèman initil, men an reyalite ki pa bagay ki prensipal la. Il suffit que nou lire le Nouveau Testament, n ap wè kisa ki se priyorite legliz lan. Si n gade rekòmandasyon Jezikri yo, nou wè kisa k priyorite an. Nou gade tout sa Nouvo Testaman di, nou wè kisa k priyorite Bondye. se ke tout payen yo tande levanjil lan, donk evanjelizasyon, e ke tout kretyen yo gen yon bòn fòmasyon, yon bòn konpreyansyon de la pawòl de Dye. E sa redi, li redi a plizyè reprizen pou pèsòn pa pretekste yo pa t konnen. Men, malgre sela, sètèn pèsòn lèse yo distrè, yo okipe yo de tout sòt de choz, ou gade tout lòt bagay ki vin priyorite yo, mwens sa Jezikri li menm genyen kòm priyorite a. Donk, li lè li tan, frè m ak sè m yo, pou nou suiv Jezikri, pou n suiv plan Kris lan, olye nou suiv plan pa nou. Brèf, nou t ap eseye montre w youn nan bagay 1 ki enpòtan pou yon moun k ap evanjelize, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Et pour ce faire, Jésus-Christ, li ekipe legliz lan, li bay des recommandations, Li sèlman rete pou nou menm nou aksepte pliye nou a volonte Jezikri pou nou suiv plan n nan alaletr, asavwa, pou legliz nou yo enterese davantaj a sa ki enterese Jezikri an ki se evanjelize. moun ki pèdi yo, epi ansenye, fòme, moun ki sove yo. Paske se de bagay sa yo ki fè Bondye plèzi anpil, se pou tout moun ta rive sove, e ke tout moun ki sove yo rive gen konesans verite a. Se pou Senyè a beni nou! Byenveni! Alapwochèn!